Eeyy M byen kontan w vin wè m la nan Badi a Eeyy M pat gen konpayen Badi Kay fon travay Se ou menm ki konpayen m E dapre sa dyab la demoutre m nan dòmi ke

Ou pa bezwen atansyon depi se mwen k voye w wap mete pè ou konprann bandi kanpa la m pral voye w resevwa moun nan mwen t poze map panse pou map fè w pati m pral voye w ozetazini ou konprann m pral fè w manyen ou konprann sa map di w la
ebyen pa rete non enkyete moun nan pa rete map tann ou la ou tande pa gen pwoblèm pa di m fè w move travay se bandi kanpa la

Nan sa w vin fè a m gentan wè ou bezwen pou mete 400 pyès je kreve atè pou kòmanse travay la. E bagay sa w wè la s on dyab ki pwisan e s on dyab kriminèl pou pral manje moun nan zòn m nan gen yon pastè yo rele pastè Maes se pou li m achte dyab sa. Dyab kriminèl sa pa manje anyn fwèt m pral transfere nan mouda pastè Maes li manje tout fanmiy. Ann kite koze sa n pale de l. E sa fè m di w gen pou w mete 400 pyès je kreve atè pou w kòmanse travay la pou w paske travay la gwo y pesa w y anpil. An palan de pesa w se yon travay ki gwo. Kounye a ou menm jenn gason ou menm ki konnen ki sa w ap fè, mete Dinal deyò.
An mete w pase men men 400 dola m mete atè pase m. Mete atè ou vwe gason m, ou vwe. Isit nou pa pran kòb fèmen nou pa pran kòb chifonnen. Laj li mete atè a. Map mete pwent soulye m sou li pou van pa pran. Mwen tou panse m la m bezwen pran yon ti panse. Li manke de pès men kòm ou pa vin ake de pès la pou mete sou li pou konplike l paske mwen pa ase ap travay ake lajan konsa fòy gen rès sou li ti monnen yo men pa yon pwoblèm m ka jere sa e bon pa gen pwoblèm m pral kòmanse travay la pou ou. Etam banm di w yon bagay mwen m se pòl sen okou bann dalayisi mwen m pa sèvi ake balèn ake vye bagay sesi vye tèt mò ke djab la map sèvi a son djab kriminèl li ye kote kanpe y touye w y koupe kò w y souse sou w etam enben jèn gason m wè w vin moute Zama ou vin gen yon pwen e pa vre? Ou bezwen moun relew isi pòtoprens jakmèl tout kote pou fè kòb. M ka konsa gason m e mwen yo rele pòlse ou kou bann dala isi m pa mache atik ou granmesi non. Pa gen pwoblèm jèn gason se sa fèm diw konsa e m pral fè yon bagay ou pap janm wè sa nan moun. E sa mwen ka fè, m pral fè mwen Ayisyen red dlo Miami. Ou konprann? Wè doum sa w wè la jèn gason, se moun m fè travay pou li ki pa peye. Se la m sale moun sa yo, vyann a moun sa yo m ba dyab la manje. Men mwen menm m ap fè travay la pou depi w pa byen wè sa w depoze atè a pou travay la kòmanse. Depi travay la ap mache fò w vin peye, si w pa vin peye, la vyann ou ap rayi m ap sale pou dyab la manje m. Ou panse

M manke tonbe sou lwa la wi Se sou lòt lwa E se ou ki mande la ti rantre Pyès ki rele Misly Pyès ki rele Misly Jan nèg fou Pyès ki rele Misly Jan gason Ou ki mande la kap pale avè w la E poutèt m ta kon pye kochon M te ka manje moun pitan m Ou wè gen pwoblèm Ou wè gen pwoblèm Yo kite w travay pou mwen M gentan wè poukisa w vin la

Ou pa bezwen pè pitanm se 2 baka ki nan zam lan. 2 baka sa yo bwè san tou. Sa vle di, tanzantan yo vin bwè san. Enben se menm fason tou, jan yon cho a ye konsa pou rele w pa isi, pa dada, pa lodi, pa lada pou yo rele w pou fè dinèl. E, m pap di w yon bagay yen gason, m pwale la. M ap kite yon nouvèl pou ou fè w retounen la vin pre depi w travay l ap byen mache. Jen gason ale!

Bravo e m sal ok m bon travay pou misye ou konn sa m fè ou konnen m paka de mil pes sa m paka manje tout lajan map pran mil goud retounen mil pes la pou m mete nan kès pou dyab la
ay chanje pote mil goud pou m mete nan kès pou dyab la paske pou lè ogou banda la vini pi wè m mete rès la ladan.

M gen zam nan menm m paka manje se kounya m pral fè kòb. Misye pral rele piti a la misye gen misyon pou li. Yo Kester Viti men, di m non sa k ap fèt? Kòman sa ye? Monchè men m gen yon misyon pou ou la wi frè m. M gen yon misyon pou ou la pou w vin rezoud pou mwen la. M gen yon chèk ki fèk tonbe la men. Ou rive kote m nan forè a? Gen pa gen pwoblèm nan forè a m ba w yon ti raje nan yon ti mòn men nou mèt rive kote m. Bye bye Roland map tann ou Ciao.
Ou rekonèt ke gen anpil lèt mi nan zòn nan. Depi se moun kap fè levanjil serye, fòkè ou gen lèt mi. Wi pa dyab la atake w. E nou gen yon bòkò la, daprè sa Bondye revele mwen.

Met lajan nan menm men kounya kounya m bo sa cash. Wap wap peye moun pou tire. Men Bondye pi fò. M pa tris. M wè plizyè menas fèt sou lavi m. Men m konnen nou pa konekte anba yon konektan. Sak gen nan bouch yo pa fèt. Ke volonte Bondye swa fèt. Paske nan menm lwa ka vire nan menm. Tout kote yo koure nan moun anbaraje, kote malveyan ap fè e se la nap fè plezi. Amen pou nou chase yo nan kay sa.
Ann ale. Kenbe pastè a pou mwen menm. Si w kenbe pastè a pou mwen map map ba w map rann ou map di w anpil mèsi menm map di w anpil mèsi wè men ti chèk sa ò kenbe sa nan men w toujou sa yon ti bagay ye toujou kenbe sa nan men w wè ide k nan tèt mwen sa m panse arete a pa bon non menm tiye misye pou mwen tande.

Eske se ou k rele pastè Maes la? Wi se mwen menm ki rele pastè Maes la wi. Ah.
Sa fè lontan li gon moun kap banm enfòmasyon de ou menm sa ke yo di ou sou pastè ki bay anpil pwoblèm nan zòn yo. Anpil pwoblèm? Wi. M preche anpil nan zòn nan m oswa m bay anpil pwoblèm? M bay anpil pwoblèm.
Sè ke sè ke moun pa ka viv. Kòman moun pa ka viv? Wè wè. Banm baw yon enfòmasyon, m pran lajan sou ou wi. Ou pran lajan sou mwen? Sou non ou. Ou wè jodi a la, ou wè jodi a la, yon dènye jou pou ou pou mouri, pou fomi manje grenn ou anba raje a la. Ou serye? Wi m serye. Le sang de Jésus! Le sang de Jésus! Le sang de Jésus!

Oh oh! Epa sam wè a nan dòmi an se sa m wè nan mouchwa a. Se pa jèn gason an ki fè fas a pastè Max li paka touye l. Oh oh! Men se pastè Max sa m ta tande. Misye bèl fò menm non tande mesye. M paka kite sa konsa non. M paka kite sa konsa. Tankou moun ta ba m pouvwa o non de, o non, o non de tout sa m pa wè yo. M paka kite sa konsa. M ap pale. M pral nan konba.

Anmèd don! M wè kot konpayi kaka la, m vwe yon moun sou yon chimen wè w m wè w dep pran tmoun nan. E pou sa m deplase nan konpayi kijan m te ye la e pou sa m deplase m ap gade w. A e kounye a m ap chache depi lontan. Anmè m ap sèvi yon gwo bon yon gwo bondye fòm enposib Pèp la ap sèvi a yon gwo bondye yon gwo bondye. Konpansyen!
M ap di w sa, dan le non de Jezi, w ap chante tankou bòkò.

Oh mesye oh Tonnè krazem dyab lwa la kitem jodya oh gou banda la kriminel Nèg lwa la kitem jodya Tonnè krazem si a pou bagay jodya m pa sèvi m fout kite bay sèye m fout boule tout bagay wi oh gou banda la janm fè konfyans janm fè konfyans lwa la kitem. Pastè Maes tout sam fè pou m pranyn m paka pranyn li toujou genyen m m konn sa map fè kounya m pap pale fata fas a fas ak map fout tann yon poud pou li map dejwel map fè fèy santi li paka jwenn yon kote pou trete nap kwaze pastè Maes Bon m pran pou ou sa vle di m pran pou ou Jezi papa m.